Bonjour, bonsoir, je di a nou pote yon Nou wèl pa lou je di a de ekwasyon segon degre Nou pote yon nouvo tutoriel pou ou Je di a nou wèl moutre yon te kòman pou rezoud ekwasyon segon degre Li gen 4 metòd pou rezoud yon ekwasyon segon degre Je di a nap pataje yon nan metòd yo avè ou E tout moun konnen yon ekwasyon second degre se yon ekwasyon ki gen pou fòm, ann al avè m, ki gen pou fòm ax kare plis bx Plis C egal a 0. Sa se fòm ekwasyon segon degre. Sa fè m di ax kare bx plis c. Sa fè m rele l ekwasyon segon degre se paske se x la leve o kare. Ok. Men gen moun ta poze kesyon pouki sa si a pa gen x. E ben, men ki rezon ki fè si a pa gen x. Sipozon ke premye a se ax, x ax kare. Dezyèm nan se x 1. Twazyèm nan pa nan desi a ki se.

Brèf, se jis yon ti rapèl. Paske wap toujou jwenn moun kap poze de seri de kesyon ou pa ta ka imajine. Ok. Ann ale. Jiska prezan pa difisil, mwen poze fòm ekwasyon an. Tout moun konnen yon ekwasyon second degre e a pou fòm ax kare plis bx plis c egal a 0. Ok. Fòmil jeneral pou rezoud yon ekwasyon second degre, men an al avèm, se yx egal mwens b. Plis ou mwens, bi kare, mwens, kat, ase. Syo, deza. Sa se fòmil jeneral pou rezoud yon ekwasyon segond degre. Ok. Majorite moun dap rezoud yon ekwasyon segond degre se pa fòmil sa l pase. Majorite. Tout liv matematik wap jwenn se se fòmil sa yo ba ou. Sa se fòmil jeneral la. Jodi a mwen pote yon metòd pou ou ki rele metòd aspa. Kòman ou map faktorize l e map kalkile map x1 x2 e map jwenn menm bagay si m te pase nan fòmil sa. Ban m poze l ansanm avèk, ban m pran yon egzanp byen rapid. Mwen di, ban m pran egzanp byen rapid pou nou konprann, ban m chanje, ban m chanje koulè, se gen pou timoun yo ka plis konprann, x kare plis 8 x plis 12 egal a 0. Ok. La, x kare pou mwen, si m ta prepete fòmil, m ta remplase tout moun pa valè yo, x kare pou mwen la,

M t ap di se mwens parantèz 8. Sa fè m pa mete plis la. Tout moun konnen. Plis 8 e plis ou mwens rasin kare.

Sa se si m t ap pase nan fòmil sa. Men, jodi a, mwen p ap rezoud li pa fòmil sa, m pral rezoud li pa yon metòd ki rele metòd aspa. Lòt bagay ankò nan ekwasyon segonn degre. Tout moun konnen sa se sant ekwasyon an. Pwochèn fwa m ap vin avèk yon titoryèl pou nou, m ap fè graf la, m ap trase koub la pou m ka montre nou sa pi byen. E sa se distans la. Enben, lè m faktorize distans lan, l sipoze ban m sant lan. Ok?

Ok sa se fòm ekwasyon an e nou tout wèl banm banm banm efase fòmil jeneral la m pa bezwen l m pap sèvi avèl m pap sèvi avèl banm rekri egzanp lan x kare plis 8 x plis 12

Pa kisa map dekoupe x kare sa pou nou lèm remiltipliye l ankò pou li banm menm x kare a ebyen l pa pwoblèm x kare se x miltipliye pa x x miltipliye pa x ap banm x ka x kare lap banm x kare lap banm X kare. Sa fè l ban m x kare, sou tèt 1 sa gon x, e sou tèt 1 sa gon x. Lè m fè 1 plis 1 l ban m 2. X pa x, x, x kare. Ok. Ann al avè m. Men m ap di, m ap fè l anba l pou nou jis konprann. M ap di se x. Nap di se x x Ok 8 la ap rete konsa Ok

e pa pou lojisyèl la se sa k fè e se sa k fè l ap l ap bay l ap bay ti pwoblèm ok m ap di se 6 ok m ap di se 2 Tabè banm banm bagay li pou m ka jwenn espas. Ok m ap di se plus 6 plus 2. Ok. Mete egal egal egal. An al avè m. M dekoupe pa bliye.

Mwen fè sa desan al sa. Mwen fè sa jwenn sa. La mwen ven gen 6. X mwen se pa 6 la banm. La banm 6. X.

Mete anten la. Ok. M ap toujou respekte menm siy ki devan an. 6 plis 2 banm 8x. Sa k pase? Mwen jwenn.

Si M ap fè sa l jwenn sa, sa l jwenn sa. La m ap vin gen se x plis 6, m fèmen, ok, m ap vin genyen se M ap vin genyen se x plis 2.

M gen dwa rele sa x1, m rele sa x2. Ok. Kounye la, an n di nou t ap ranplase, an n di nou t ap ranplase x yo nan pa valè yo la. Nou gen la, la nou t ap genyen se, ok.

Anben piske m te dekonpoze x la, x kare a tou m te di se x pa x. Pa bliye sou chak tèt x sa yo gen yon ti 1. Ok, lè m fè x mize pa x, l ap ban m x kare. Ok, kounyela, enben mwen pran x sa a, mwen pran x sa a m voye l al jwenn 6 la, x la al jwenn 2 a. Enben men faktorizasyon e ekwasyon degre m nan. Sa se metòd sa rele metòd de Aspa. Majorite liv yo se lòt fo gwo fòmil ou te wè mwen te montre w la. Ki se x kare egal mwens b plis ou mwens rasin kare de b kare mwens 4ac sou 2a. Ok. Sa se Sa se Sa se metòd de Aspa pou rezoud yon ekwasyon sekon degre. Jiskaprezan, pa gen anyen ki difisil, mwen poko fè anyen ki difisil, mwen gen lòt ti trik m ap pote pou nou toujou nan kesyon matematik. Tchaw tchaw, se sa nou te pote pou ou jodi a, n ap tounen nan yon pwochen videyo.